Bonjou, bonswa tout moun, nou kontan rejwenn nou pou yon lòt nimewo Dyaloge. Jodi a, menm jan nou genyen pou n toujou fè l, nou pral dyaloge avèk youn nan aktè ki sou teren an, ki ap travay nan kesyon sosyete ak politik, e sitou politik, piske nou pral dyaloge jodi a ak ansyen senatè Nò a e. Sekretè jeneral pati Pitit Desalin. Nou gintan wè de kiyès m ap pale. M ap pale de Senatè Moyiz Janchal. Senatè Janchal, bonswa. Nou kontan dyaloge avè w jodi a. Mèsi anpil.
M vrèman kontan annik a pou m salye w parapò sitiyasyon peyi a. Nou kontan pou n pale avè jounalis yo. Peyi a, nou konnen te gen mobilizasyon kont pouvwa an plas la. Lapolis te kraze manifestasyon yo. Moun yo te pè soti. Lè n aprann nouvèl la, nou te oblije antre nan nò peyi a, e tout moun nan moun yo retounen soti nan lari a. Efektivman, moun yo te tande nou. Pou le moman, mobilizasyon ap kontinye nan nò peyi a. Pa rapò sa k ap pase nan kapital peyi a, m bay plis enpòtans paske se la anbasad yo ye. Se la e kapital ekonomik lan ye, se la kapital politik lan ye, se la aktè yo ye. M fè plis tan nan Lwès ke Okap-Ayisyen. Men pou otan nou pa abandone Okap-Ayisyen paske se lakay nou. Egzakteman. Dènyèman n te wè nan manifestasyon k t ap fèt yo, anpil moun te soti pran lari. Èske n ka di ke se rezilta travay Senatè Moise Jean Charles. Wi, se pa nou sèl, gen anpil lòt aktè, sitou moun ki nan komite Pitit Desalin yo, gen anpil lòt antite ankò, m felisite yo. Men anpil fwa lè gen difikilte, swa mobilizasyon ap bese nan Nò peyi an, m toujou fè entèvansyon pa m. E alaverite, moun nan nò tande nou anpil, yo fè nou anpil konfyans. E sa k fè chak fwa ou wè mobilizasyon an kraze, otomatikman nou parèt, popilasyon an ankò remobilize pou ke yo kontinye pouse revandikasyon yo. Men pou le moman nou wè mobilizasyon an bese pa sèlman nan nò peyi a, men osi nan lwès la. Ki sa k lakoz sa ye? Gen anpil pwoblèm. Pèp ayisyen nan mizè nwa. E mobilizasyon yo wè kouman moun yo te soti nan lari an an volim. Jodi an moun yo pa sanble fè jou lakay yo. Gen nan moun yo ki fatige. Dezyèmman pouvwa tiye anpil moun, yo arete anpil moun. Twazyèmman genyen sèten fwa gen de nòt diskòdan ki kapab demobilize moun. Epi tou, sa ki te pase nan palman an avanyè lan, gen moun ki pa kontan. M kwè sa pa di mouvman an pral kanpe. E nou konnen tou politik, li gen wo, li gen ba, se nòmal. Men 1 fè sèten, se pa menm lidè politik yo jodi an k ap di moun yo sòti nan lari an. Se moun yo menm ki deside pou yo sòti. Pa rapò mizè, pa rapò grangou ke yo genyen. Eske opozisyon an gen yon strateji pou ke li pèmèt ke mobilizasyon an reprann nan jou kap vini yo? Wi, se pa sèlman pou la premyè fwa wap wè mobilizasyon bese lè nap fè yo. Sa konn fèt deja nan yon peyi. Men en fè sèten, m kwè ke nou ki mwen Jean Charles, anpil lòt kanmarad, tankou mwen menm ki nan domèn kominikasyon politik, nou konprann kòman poun refè mobilizasyon yo, E pandan ke n ap pale ak yo, w ap toujou wè gen gen de gwoup k ap mobilize. Jodi an, pou gran popilasyon an rantre lakay li, men militan yo toujou ap goumen. Mwen kwè ke apati semèn k ap vini yo, nou pral ankò retounen avèk mobilizasyon yo nan tout nivo atravè tout peyi a. Ok.
Men eske n ka di pou le moman moun yo, angouman ke n te jwenn e pa egzanp 5, 6, 7, 6, 7 jiyè, sa n te jwenn 17 oktòb, 18 novanm, 7 fevriye, e m ka menm di tou dènyèman, eske nou santi ke moun yo pare pou yo remobilize menm jan an?
Sa m panse, m panse ke menm lè mobilizasyon yo bese, men pouvwa a pa korije kaye li. sitiyasyon ekonomik nan, sitiyasyon goud pa rapò a dola lan, kòripsyon, pwoblèm gaz, an menm tan movèz gouvènans, represyon politik, sa k fè jodi a genyen dezòd ou wè moun yo poko plis anraje anndan peyi a, e paske m te soti nan nò peyi an m te wè sa, gen lap veritab, gen mang nan tout peyi a gen pwa moun yo ap kiltive. Jodi an moun yo sa kalme yo. Men lè bagay sa yo fini, m te toujou di sa, m te fè yon emisyon nan Pasifik avèk yon jèn dam tankou ou menm. Edlèn.
Wi, Edlèn.
E m te di yon bagay fò wi. M te di nan emisyon l lan, sa m wè k ap vini la anndan peyi an sou le plan ekonomik e sou le plan politik, moun yo mèt kòmanse ranje kò yo. Sa ki konn ki gade cheval oubyen kabrit oubyen bourik, yo mèt koumanse mande yo ki zèb yo manje ki pa bay dyare. Paske se zèb moun pral manje anndan peyi a. Nou sanse rive la ou nou prèske rive? Nou 95 pousan rive la. Ok? M pa pou fèt de malè. Non, si w di 95 pousan, èske sa ta vle di gen kote nan peyi a, gen moun ki twouve yo nan sitiyasyon sa deja? Mezanmi,
gen kote nan peyi a se tè moun yo ap manje wi. Gen kote nan peyi an jodi an, ou wè moun klas mwayèn ki te konn manje yon fwa pa jou, anpil fwa, se yon ti bokit yo pran mete nan dèyè machin yo, y al nonchen janbe nan lari an wi. Jodi an, gen moun k ap pase de jou, twa jou ki pa ka monte chodyè lakay yo. Ou wè sa k rive lan nan peyi an? Se moun ki mete tèt ansanm pou y achte Diri ou byen pwa pou yo fè manje. Imajine w, ti mamit diri an, Djenika, se 50 goud li vann, gen kote li vann 53 goud nan peyi an. Si yon kay gen 5 moun, pou fè manje, fò ta, fò achte 2 ti mamit diri. Sa deja ba w. E plis ankò.
Fò achte, fò achte epis, fò achte pwa. Ti mamit pwa m kwè se 81, si m pa twonpe m. Se 10, 18 dola, 19 dola. Fò achte epis, fò achte lwil. Gen moun nan lwès, fò mete grès kokoye. Moun nan nò pa konnen sa. Answit, jodi an lè w fin gen kòb lan, sa depan de kote w rete an, oubyen w pran kamyonèt, oubyen w pran taksi moto. E pa nan ti pwoblèm nou ye la non. Mwen m kwè ke. Gaz lan pral monte, fòm di moun yo sa. Gaz lan pral monte ankò. E an menm tan, dola pral kontinye monte. Semèn pase yo te met yon ti kòb sou mache ekonomik nan pou bese dola a. Sa yo se desizyon kosmetik. Nou, kòm nou te toujou di l, nou ba pèp ayisyen enfòmasyon a tan. Yo te leve kanpe. Jodi a nan kalite mizè moun yo ye la a, se pa sèlman nan vil pwovens yo, menm nan kapital la, bon, yon moun ki rete nan yon geto ann Ayiti, tankou Site Solèy, tankou Belè, Laravin, Gran Ravin, Solino, moun tou ki rete nan zòn Lafòsèt, nan Banann Okap Ayisyen, Raboto, m ap mande kòman moun sa yo fè manje? Nou sot gen evalye ki sa pou moun fè pou fon ti manje. Alòske moun yo pap travay, lajan pa sikile anndan peyi a. E pa nan ti pwoblèm nou ye la. Mwen m kwè ke nou pa ka rete nan sa n ye la a. E sa k fè wè nou mete tout fòs nou nan batay lan pou jwenn depa pouvwa lan, jiskaske nou repanse peyi a. E se sa k fè menm nou gon akò politik. Nou, pitit Desalin, se nou menm ki te ekri Sektè Demokratik. Paske fò nou tou kore je san fwa. Ou konnen depi dezan, ennan e kèlke mwa, m te toujou swete pou n ale nan Kou Kasasyon. M twò sonje sa. Mwen mwen sonje sa.
Anpil moun pa t vle tande sa. Jodi a m satisfè, m wè lansanm moun anndan peyi an prèske ranmase Kou Kasasyon an. Pou plizyè rezon. M te di menm si n ap diran won, se la nou pou nou vini. Poukisa? Se sèl fòmil ki ka ban nou yon pòt de sòti. Dezyèmman. Se pou n rekonèt tou, nou menm, nou pa gen kapasite pou n al enstale yon prezidan anndan Palè Nasyonal. Se de bra balanse moun yo ap manifeste nan lari an. Otomatikman, y ap eseye manifeste avèk de bra balanse yo. Yo pa gen kapasite pou y al enstale yon prezidan anndan Palè Nasyonal. Ebyen, se vre nou menm se yon revolisyonè, se vre mwen menm se yon moun de goch, ebyen m te wè, Men y ap fòme l lan, se pou n al nan kou kasasyon. Se pa konsa m rete m di l. Se an fonksyon de kalkil yo, an fonksyon de sa nou wè. Nou konprann byen, fòk ou konnen, te gen konstitisyon 1987 lan. Konstitisyon 1987 lan, fòk peyi an konnen sa, yo te amande vèsyon fransèz lan. Ò konstitisyon an di, lè w ap amande l, Fò, se pa youn nan vèsyon yo pou w amande epi pou w tradui l youn lòt non. Sa vle di se pa amande vèsyon fransèz lan epi w tradui l an kreyòl. Fò w amande toule de vèsyon yo. Nou pa t fè sa. Kidonk vèsyon kreyòl lan toujou la. Li di si prezidan Foul malad, si prezidan gen dyare, si prezidan an enkapab, li pa ka dirije peyi an, peyi ap kraze nan men l, se ta va nan koudekasasyon pou nou ale, se sa k fè m te pran opsyon sa a, e gen yon pakèt eleman nou mete nan dokiman lan, e sa k fè nou menm nou te ekri sektè demokratik,
nou te ekri Fanmi Lavalas, nou te ekri OPL, nou te ekri Fizyon, nou te ekri anpil antite, e pou listwa e pou laverite, nan premye jou a, dezyèm jou a, Fanmi Lavalas te la. Tande byen, m vle pale avèk nasyon an. Fòmil la pa ta site la. Ni premye jou ni dezyèm jou. Se twazyèm jou an yo di yo pral bay yon rapò a prezidan Aristide. Malerezman yo pa janm tounen ankò. Men, yo te la, nou te envite tout moun. Èske sa ta vle di se prezidan Aristide ki pa t dakò ke Fanmi Lavalas kontinye? M kwè sa.
Jodi an, m kwè si gen de moun ki fè deklarasyon nan Fanmi Lavalas, se vwa otorize. Epi tou, m te bay kanmarad Sektè Demokratik yo yon konsèy, m te di yo, pa pran dokiman an tankou se pou yo. Ok? Nou vin avèk ide yo, nou pa pran l pou nou.
Ok?
Si m te di, si yo pran l pou yo, n a pral gen twòp moun ki pral kanpe anfas li. Ann kite dokiman an fè wout li, Sepandan, non Piti Desalin nan te bay manda a FOP, fòp se yon strikti politik ke Piti Desalin anndan l, pou nou t al chèche jwenn lòt kanmarad pou n te soti yon dokiman. Nou te di, n ap prezan nou menm Piti Desalin, se lè n rive nan faz Eta Jenewo oubyen Konferans Nasyonal Souvren nan. Donk, èske sa vle di ke Piti Desalin pa t patisipe nan elaborasyon dokiman sa a? Nou patisipe.
Nou patisipe, gen moun nou te bay manda, Men gen de tirè ki glise. Pa egzanp, nou pa ka mande pou n chwazi yon premye minis, fò l sòti nan sektè ki nan opozisyon an e nan sektè aktiv la, nan sektè aktif la. M pa kwè se yon bon bagay. Epi tou, ou pa ka di nan dokiman an ou pral refonde Leta. Desalin te deja ban nou yon bòn fondasyon. ki gen yon bòn baz. Se pou di n, nou pral repati ak peyi a apati de 1806. Epi tou, pa rapò pwoblèm ki gen yo, si fò n te gen, fò n ta gen yon dokiman ki pi volimine. Men, ou konnen, tout bagay pa pafè, gen ti erè. Men li pa siyen tou. Gen moun ki estime ke se yon trak, lefètke li pa gen siyati pèsonn. Bon, sa a, m konprann sa. Se yon fason Gen de sektè ki lage l konsa pou yo wè, pou kreye konfizyon, pou yo wè se yo. Yo pa vle tout moun mete siyati yo pou yo pa wè kantite volim moun ki prepare dokiman an. Se trè move sa. M byen kontan remak ou fè a. Donk gen moun ki pa siyen se pou yo pa t konnen ke yo te patisipe nan elaborasyon l? Non e pa sa.
Okontrè moun sa yo te vle konnen yo te patisipe nan elaborasyon dokiman an, men gen de sektè tou ki gen enterè lage l konsa pou yo pa konnen egzakteman ki sektè ki prepare dokiman an. Ok.
Ok.
Ou konn ap byen kontan w fè remak sa a. Donk èske sa vle di gen moun k ap jwe jwèt e laloz? M pa rive jis la. Sèl bagay m konnen, dokiman an li fèt, nou nou fè anpil konsesyon. Ou wè nou te pale de kou de kasasyon. Ou tande nou toujou ap pale de konsèy deta. M pa konn si w konn tande. Men nou rive yon kote, n ap pale de konsèy deta. Epi nan negosyasyon yo, moun ke nou voye nan diskisyon politik yo, ki sou tab lan, yo di nou, bon, yo mande pou n retire mo Konsèy Deta a, pou n mete Otorite Nasyonal de Tranzisyon. Nou fè konsesyon. Men yo toujou kenbe 11 moun nou te di an. M te di se 10 ministè ki gen pou te monte yon gouvènman. Gen moun ki di non fò l 14. M fè konsesyon, nou dakò. Nou fè tout kalite konsesyon e jodi a wè nou ouvri bra nou N ap eseye konvenk tout moun, gon ti bagay yo toujou ap di, ò, opozisyon an pa gen altènativ. Jodi a nou gen yonn. M pa kwè jodi a, moun ka di nou pa gen altènativ. Nou genyen l. Gen de pati tou ki pa kontan. N ap kontinye diskite avèk yo jiskaske nou jwenn yon akò politik pou n avanse. M kwè an gwo, sa k rive la yo, se yon bon pa nan kad batay politik n ap mennen. Sepandan, sa ki enterese nou, Lò nan yon peyi, peyi sa w ladan an, ou jwenn 79 pousan moun pa gen aksè a edikasyon. Ok? Ou gen 92 pousan moun pa gen aksè a sante. Ou gen 91 pousan moun pa gen aksè a o lojman. Ou genyen, sa nou rele 98 pousan moun pa gen aksè a lek, elektrisite. Ou genyen tou, 99 pousan moun pa gen aksè a sa nou rele a teknoloji. Se yon sitiyasyon grav. 87 pousan moun pa gen aksè a sa nou rele enfrasyon nan peyi an. Lè nou gen yon kafou konsa, nou gen yon sitiyasyon konsa, fò n fè konpwomi politik, wè, m mete ideyoloji m de kote. Pou m chita avèk tout moun, pou m jwenn yon solisyon, pou n retire peyi an nan sa l ye la a. Kote nou pral korije tout bagay ki genyen, se nan Eta Jenewo an, oubyen sa l rele Konferans Nasyonal Souvren nan. La, pitit Desalin, pèp ayisyen nou mèt konte sou nou. N apral goumen pou n rezoud pwoblèm ekonomi an. Nou pral adopte yon ekonomi miks, pou n ekate tèt nou nan sa n rele OMC. Òganizasyon Mondyal Komès, pou nou ekate tèt nou nan sa n rele gap ki anpeche Leta antre nan ekonomi peyi an. Dezyèmman, li fòk ke n al poze pwoblèm sante. Answit, nou pral poze pwoblèm edikasyon. E pa lekòl sa nou bezwen pou peyi an. Nou bezwen lekòl ki chita sou lasyans, lateknoloji e lendistri. Apre sa, nou pral. Palman an pral disparèt, n a pral pran tout kòb palman an pou n al lage l nan Latibonit, nan Nòdès peyi an, anpil lòt kote, pou n rantre nan pwodiksyon nasyonal. N ap pran yon pati nan kòb sa tou pou n al lage nan lopital yo. Palman nasyonal konn gen dipousan nan bidjè peyi an, li p ap gen dipousan ankò, l ap genyen sèlman depousan pou n pran kòb sa yo n al lage l pou ti machann, n al lage l pou klas mwayèn. Sa vle di ki sa? Epi tou, gen yon seri de gwo lajan ki disparèt nan Leta, swa nan ona, y ap ba zanmi, nou pa pral jodi an pran kòb sa pou nou ba zanmi ankò. Genyen moun ki jèn inivèsitè ki bezwen yon liy de kredi. Epi tou, kredi a pap rete nan men 5 fanmi. N ap chanje bagay yo e m vle raskre moun yo pou yo konnen tou, dyaspora pa gen plas nan devlòpman peyi an. Y ap patisipe nan devlòpman ekonomik lan, y ap patisipe nan devlòpman politik lan. Kidonk, nou pa pral nan kesyon CEPE sa ankò e nou pral rive a yon nouvèl konstitisyon. Epi, sa ki pi enpòtan, asanble ki pral genyen an, nan kesyon Eta Jenewo oubyen nan Konferans Nasyonal Souvrèn nan, Sa, desizyon ki pral soti yo, rezolisyon yo, yo pral enpozab o tyèks. Sa vle di ki sa? Depi yo pran yon rezolisyon, pa gen moun ki ka konteste l. Mwen m kwè ke an gwo, jodi a nou menm pitit Desalin, n ap prezan an chè an os, nou p ap prezan nan gouvènman. Nou p ap prezan tou nan fè chwa prezidan, chwa premye, nou p ap prezan nan sa yo. La w ap pale de pitit Desalin, ou di nou, nou, men èske w tyen kont de tout lòt moun ki fè pati de lopozisyon, ki fè pati de sosyete sivil, ki fè pati de moun ki anfas nou, ki nan lòt kan, m pral di pouvwa, paske eta jenero sektorèl se pa yon sèl moun ki pral patisipe ladan l, se pa yon sèl kan, se tout moun e menm lentènasyonal. Tande byen, tout moun ladan nèt, sèl bagay entènasyonal la jodi a pa ka vin dikte nou pou di nou adwat agoch. Jodi a se pa Guy Philippe ki la, se Moise Jean Charles. Sa vle di, Guy Philippe pat gon kapasite politik, Guy Philippe pat konprann sistèm nan, Guy Philippe tou, se te vrèman yon militè men ki pa te andoktrine pa rapò e ki pat gon vizyon sosyetal. Jodi a nou konprann tout sa kap fèt yo, nou, nou pa vle enpoze moun anyen, men nap vin avèk nouvèl ide e ide nou yo, yo tèlman fonde! Dayè ki sa k fè politik? Se lasyans ki fè l, se eksperyans ki fè l, epitou se pasyans. E jodi an, ou wè, nan kad kesyon Eta Jenewo an, nan kad kesyon Kou de Kasasyon, ou wè, nou pran pil tan, e pou ki sa nou te pran pil tan pou sa rive? Se paske nou konprann byen twa bagay nan politik tou. Ou gen, premyèman, sa n rele, nan kesyon politik, Sa k rele tanporalite an, sa vle di fò gade tan an, fò gen pasyans lan, epi fò gen aplikasyon. Sa vle di lò gen yon ide, ou pran letan pou mete l chita, men kounye a se aplikasyon an, kounye a ki, sou ki fòm ou pral mete l chita, ki lwa ki pral genyen, epi tou konsepsyon, kounye a ki vrè fòm ou pral ba bagay la. Mwen menm m ap gade nan ki estrateji ke pitit Desalin, ou menm avèk tout ide sa yo ke ou genyen an, ou pral mete an plas pèmèt ke lòt moun yo mache dèyè w. Se sa ke m ap gade. Panse ke, se vre ke se ide pa w, se ide pati pitit Desalin, men pral gen divès lòt sektè k ap reprezante. Donk, e ki sa strateji ke w pral gen pou pèmèt ke moun sa yo, yo swiv ou? E, an 1986, pèp la te leve kanpe, epi genyen wo dinyitè legliz katolik, tèt legliz lan, Yo pran mouvman remèt laboujwazi li. 2003-2004, gon pakèt jèn ki te leve kanpe, gen moun nan elit ekonomik lan ki di yo pral ba peyi an lopital, yo pral ba peyi an sante, yo pral ba peyi an tout kalite edikasyon, manje. Poutan se pa sa ki te genyen vre. Jodi an, batay n ap mennen an, lè w gen ide, ide a li fyab, ide a kòrèk, ide a chita sou reyalite peyi an, ide a chita pou tout moun, li pa yon bagay pèsonèl, m ba w garanti ou ka enpoze l. Sa k ta di jodi an, Kesyon kou de kasasyon te ka kou de kasasyon te ka triyonfe e paske nou gen pasyans ou wè tout moun ap ap boykote sa nap di yo ebyen jodi an kisak pase ou wè tout moun tou vire anwon se la yo vini sa vle di jodi an ide nou gen yo se pa ide nou epi tou peyi an pap gen ankò 30 senatè m vle di sa tou. Peyi an pral genyen sèlman 10 senatè, yon senatè pral sòti nan chak depatman, plis yon senatè nan dyaspora fè 11. Peyi an pa pral gen 118 depite, non, nou pap gen sa ankò. Epi tou, nou pa pral rantre nan yon pakèt bagay ministè, sekretè, nou pa pral nan sa yo, paske nou bezwen kòb, paske nou konnen, otomatikman Jovenel Moïse tonbe, entènasyonal la pap ban nou lajan, e sa kwa nou gentan wè palman an pral krase, fò nou pran kòb palman an, gen 2 an ti tan ankò pou n ap pran kòb sa yo pou n al fè peyi an mache. Jodi an. Bon, entèvyou n ap bay la a, se pou nou bay peyi an direktiv, pou nou di moun yo, se vre nou konnen yo gen pwoblèm, men toujou apiye mouvman n ap fè an, e yo mèt konte sou nou, paske nou deside pou n al mennen peyi an a bon pò, e, pèp ayisyen, toutan nou wè l fè nwa nan yon peyi, konnen l pral fè jou. Gen de moun ki pesimis, nou vle pale avèk yo atravè Djenika, pou nou di moun yo, yo pa gen dwa pou yo pesimis, paske nou gen anpil volonte, nou gen pasyans, nou gen kapasite, epi tou nou gen konprann, nou konprann politik pou nou mennen peyi an a bon pò. Ban m mande w Senatè, nou konnen Lite Nasyonal li rete yon aktè enpòtan sou teren an, non sèlman yo prezan e de e kote yo ye a kèlkeswa nou ka pran Kanada, nou ka pran Lafrans, pou m di le Core Group. Ok nou konnen ke yo pwisan e ki fòs yo gen e nou menm nan opozisyon an nou te deplase pou ke nou rankontre avè yo nou chita pale avè yo eske nou gen kapasite pou n e konvenk moun sa yo mache avè nou pwiske nou wè yo kontinye kanpe dèyè prezidan. Atansyon hein
Ou bay m korije la. Sèl bagay, Depatman Deta te voye yon premyè delegasyon nan peyi an, mwen pa te janm rankontre avèk yo, malgre yo te envite nou. Ok.
Dezyèmman,
gen anpil lòt delegasyon ki vin ankò, nou pa pale avèk yo. Sa gen yon semèn edmi. Genyen ofisyèl ameriken ki nan peyi an, yo wi n avèk prezidan chanm depite an, m pa konn si w okouran de sa, yo wi n avèk prezidan sena repiblik nan, yo wi n avèk lidè politik, lòt senatè, lòt depite, epi w wè tout moun koube. Nou, nou pa ale nan rankont sa yo, pou listwa e pou laverite. M vle peyi a konnen sa. Paske nou konnen. Chèf wap pèp ayisyen ap bouje pou yo soti tèt yo nan sa yo ye lan, entènasyonal lan oubyen laboujwazi, toujou rekipe mouvman pou yo oryante nou jan nou vle. Jodi an, m kwè, e pa mwen sèl non, gen lòt ankò, men map pale pou tèt mwen, pèp ayisyen, nou Moïse Jean Charles, nou soti nan nò peyi an, se la nou fèt, nou antre nan kapital lan, nou konprann politik, Nou gen ren, nou gen kapasite, e nou ka diskite avèk tout moun. Sèl bagay, nou konn jan de rankont sa yo pa janm pote anyen pou Ayiti, nou, nou n sòm pa dedan. M tou pale avèk tout lemonn antye jodi an pou nou di yo, nou pa nan negosyasyon sa yo k ap fèt la. M pa konn si nou konprann. Ou wè sa k pase nan palman an? Aprè dizan, aprè ventan m a pale sa k pase a. Ok? Sa k pase pou fè asanble nasyonal la. Donk, nou wè ke gwoup ki pwo pouvwa a, majorite a, li, se kòm si m ta di, li woule nan farin opozisyon an. Tande byen!
Jenika pa mandem twòp koze Nou aprè 10 an ma pale sak pase a ok. Non men jodia ou ka ban nou yon ti kras ki sa ou konprann de sak fèt la. Mezanmi 10 an poko rive Jenika ann avanse. Banm mande w senatè, nou gen Lèzetazini sitou se vre ke yo dakò ke koripsyon ki nan leta ayisyen an son kansè. Men malgre tou yo kontinye mande pou ke se eleksyon ki fèt si yon moun vle ranpase Jovenel Moïse. Kijan w konprann reyaksyon sa a? Eske ou wè gen koyerans ladan l?
Jenika, tande byen. Te gen yon jeneral ki te soti nan lame amerikèn. Misye rele Colin Powell. Avan yon semèn Aristide kite peyi an, misye te vin wè Aristide. Misye fè yon deklarasyon. Misye di Aristide la pi rèd pase ke makak. Misye di se ou Aristide koupe l je, pa touche l. Tout moun rantre lakay yo, ale nan eleksyon. El di Aristide, nou dèyè w. Aristide menm santi l gwo nèg, apre Colin Powell fin pale, Aristide di bon, li tap pale yon jou samdi wi, Aristide di bon, kòm demen se dimanch pa gen biwo, men lendi maten se mwen menm Jean-Bertrand Aristide ki pral ouvè pòt Palè Nasyonal tèlman m pral ale bonè nan biwo. Apre 2 semèn, apre yon semèn sa ki pase, Aristide tonbe wi. Nou pa koute, nou pa koute moun entènasyonal kap fè deklarasyon. Reyalite pou kò wè. Lè pèp la kanpe, jodi a pèp la konprann, jodi a pa menm lidè politik kap mennen pèp sa. Se pèp la menm ki pran desten nan men. Ou panse moun ka kanpe bay sa? Bon, banm di w yon bagay. Toutan gen rezistans entènasyonal la pou pwoteje sistèm nan. Senatè nou pral fini. E banm mande w, eske w estime ke lopozisyon ki ta dwe ini, sa anpil moun ap kritike, paske son opozisyon k tchake, Eske nou gen ase de fòs, de kapasite pou ke nou vreman met tèt nou ansanm, menm si Jovenel ta ale demen, pou n, e, e, kòm si m te ka di w, pran peyi a an men?
Si ou pa gen kapasite lè w pran pouvwa pou mennen l, menm si dirèkteman se pa nou k ap pran pouvwa lan, men deja, moun ki pral prezidan an oubyen ki pral premye minis lan, M pa wè di fèy de wout non, fòk gon akò politik avèk yo, ki pou nou di men ajanda a. Ou konnen 1 nap fè jijman pou moun ki vole fon potoka lajan fon potokaribe yo, gen lòt lajan ankò pou nal chèche. Apre sa nou bay grand liy nan kad pwodiksyon, palman pral kraze nou konnen kote nou pral jwenn kòb, nan fontyè peyi an, lajan palman, lajan laprezidans, laprimati, answit nou konnen tou entènasyonal la pap vle bay kòb fasil, nou gentan gen yon ajanda e m vle di w Batay politik, Moïse Jean Charles, ansanm avèk anpil lòt kanmarad. Ou wè sa nou fè? Nou konprann byen sistèm nan. Ou pa lè nou te nan eleksyon, gen moun ki ofri nou bato, di bato tra farin, nou di nou pa vle, paske nou konnen byen depi nou pran l nou pa ta ka mennen peyi a. Jodi a n ap mennen yon batay, erezman, pèp ayisyen gen tan pran batay la an men. Ou wè jodi a, pèp ayisyen nou vle rasire yo, Sèt fwa si, nou prale a bon pò. Wè nou pa pral kite Sèt a San Jou nap bay altènativ e jodi an, se pa moun ki novis an politik kap mennen batey opozisyon an, nou gen anpil nan nou, ikonpri mwen nou menm Pitit Desalin, ki nou menm nou ka mennen peyi a. E sak fè w wè, wè sa nou fè an Ayiti kòm pati politik, se nou kap anonse sa kap vini nan yon mwa, nan de mwa, nan ennan, nan twazan. Poukisa nou fè sa? Se pa te, se paske Montesquieu di, lè w idantifye yon pwoblèm, ou mwatye rezoud li. Se pou n montre lemonn antye, men kote nou pral mennen peyi a. E nou ta renmen, lè Jovenel Moïse fin tonbe, nan sen mwa pou yo wè ki, kòman nou pral mennen, menm si nou menm nou pa p antre nan pouvwa direkteman, men atravè konsèy nou yo, kòman nou pral fè ekonomi peyi an fleri. Pou kè tout moun kapab viv tankou moun. Yo pral sezi wè sa. Dosye Petro Caribe pou n fini, gen plizyè jij ki deja pran lafuit, kite peyi a paske y ap resevwa gwo menas. Ki avni dosye sa a selon Moïse Jean Charles? Tande,
ou wè lè m te nan Sena Repiblik nan, lè m te entèpele Madam Duviviel wi, ou wè kouman te gen senatè ki t ap bouskile m. Lè an kòman pou mwen pou m di me lamòt ap manje lajan an e yo te menm al mete yon sikisal bank la anndan palè nasyonal lè m te di sa gen moun ki pa t vle tande sa men apre yo te vin ban nou rezon nou te gen yon sosyete ki gen ipokrizi ladan lè y ap manje kòb la n ap rele anmwe sosyete sivil lan atake nou yo di se pa vre gen lè moun ki atake nou Jodi an, gen de moun ki manje lajan an, k ap fè politik avè l. Erezman popilasyon an, moun Petwotchalendjè yo, anpil jèn, anpil estrikti politik, yo pran dosye a an men. Ou wè dosye sa a? Sa k ap di la yo, sou sèn politik la, e pa li ki pral dosye a non. Gen bagay m konnen. Dayè lis moun. Ke ki soti anndan Kou Siperyè Dèkont yo, ke yo mete nan rapò yo an, sa tou ki soti anndan Komisyon Senatoryal lan, e pa sèlman yo non. Gen plis moun toujou, non vwala. Donk dosye a, rapò w lan poko konplè? Rapò a poko konplè, men sèl sa m konnen, pèp ayisyen konnen non moun sa yo wi. Non moun sa yo anndan tout twalèt, anndan tout salon, nan lari, anndan tout geto, anndan tout vil yo, wè bagay sa a, n ap jwenn lajan sa a kanmenm. Se at sa m konnen. M ap repete l ankò, gen anpil moun nan ou pa la. E sèlman, nou di tout moun, nou pa prese avèk dosye sa a. Ou wè m pa janm pale de sa fasil. Ou konn poukisa? M konprann byen politik. Te genyen yon gwoup moun ki te vole lajan Leta avan Duvalier. Yo te pran tout kòb Leta. Yo jije yo. Tèlman jijman te mal fèt, apre yo libere. M kwè se 4 oubyen 5, yo tout te vin prezidan Ayiti. An Repiblik Dominikèn, gen yon prezidan ki rele Medina. Medina, Danilo, ki sa l fè? Li wè pèp Dominiken an k ap peye atravè yon mach li konn fè chak dimanch, m pa konn, ou konn de sa? Lè misye al an danje, pèp la leve kanpe. Misye arete 6 moun. Yo fè 8 mwa prizon, apre yo libere yo. Otèl yo rete nan men yo, lajan rete nan men yo. Ou wè nou menm, nou konn tout kòman pou nou fè, pou nou kapab jwenn lajan an, e n ap jwenn li. E pa sèlman politik n ap mete sou plas, men nou gon fason nou pral chèche lajan an, e n ap jwenn li. Ki lè w ap kominike fason sa a avèk pèp la? Ban m ba w yon ti egzanp. Tout bank peyi an, ke bank entènasyonal, lè wap pral fè yon pwojè pou yon gouvènman oubyen pou yon leta, fòk yon bank ki bay asirans wi. Fòk yon bank ki bay okel, ki di, ou mèt bay entèl kontra sa a, si kòb la disparèt, map remèt ou lajan sa a. M konnen sa son ti egzanp wi m bay. Nou, men nou konn bank sa yo. Yon ti egzanp wi. Sa vle di nou poko rantre nan kad sa a paske pouvwa ki la a p ap kite nou pase. Men, avèk sa sèlman wi, m pran egzanp sa a, ke kontra gre a gre, ke l gen pasasyon dmache, anvan ke ou ba yon konpayi yon kontra, fòk gen yon lèt ke yon bank bay ki di ou mèt bay entèl kontra sa a, nou, nou bay garanti sa a. Nou konnen bagay sa a. Ou wè nou pa pale de sa fasil. Kote yon mwen zale ki nan jwenn kòb la wi? Senatè mèsi paske w te patisipe avè nou nan dyaloge jodi a. Senatè, ti mesye yo, Grenadye yo ap jwe demen si Dye vle wi an Kanada. M pa salye yo paske m wè Jovenel Moïse salye yo. Kisa w swete yo? Ki fè m pa salye yo, m ta wè nou met yon twit deyò. Se paske mwen jwenn Moise gentan voye yon tweet avan, m di ah bon. Si jwenn Moise voye yon tweet, mwen m pap fè pa m nan. Epi m swete ke bon siksè pou yo. M swete Ayiti ale pou pi douvan. E viktwa nou jodi an, oubyen demen, sa fè pati de nou prale jiskobou. M kwè jodi an, Ayiti pap peri. Gen de peyi lè w wè l fè nwa, konnen l pral fè jou ok. M te vrèman kontan m te akòde w entèvyou lan. E mèsi se ou ki te plase. Sa vrèman fè m plezi. Se ton onè e m apresye sa. E nou toujou dispoze disponib a nenpòt ki moman pou n toujou bay akòde nou entèvyou. Mèsi Senatè Jean Charles ki t ap dyaloge avè nou jodi a. Nou ba w randevou pou trè byento, Senatè.
Mèsi Valerie. Dakò.
Ok.
Dakò.